Bonjou bonswa la fanmi lo troupo de pè kòman nou ye la fanmi bon bagay la la fanmi kraze bank lan lo troupo de pè 345 kontan antre lakay la lakay chaken chak grenn fanatik ki abòne avèk chanèl sa Mwen dou byen veni ou lakay ou vek ou kaliko chanel la se pou ou fe sa ou vle avè l. Se lè ou abone avèk chanel sa ou gen frè ou sè ou ki konn jwe bòlèt pataje l avè yo. Si jodi yo fè 50 goud nan bòlèt la yo menm ya fè l tou. Si gon zanmi ou fò ki konn jwe bòlèt tou lage ba li fè 50 ou fè 50 goud. La fèy malgre se bòlèt li ye men ou konnen. nan semenn nan, lopital Vodupè p ap fè de twa jou wi vè di. Semenn nan gen sèt jou ladan l. Pou pi piti fò m ta fwape kat jou nan semenn nan. Ok. E fanatik lopital Vodupè yo kontan sa. Men men lè ye m ap fime videyo a pou nou. Se tanperati a. tan an ti jan tris nan lè sa lè w fimen epi bon bri pa parèt ladan ok. Men maten 18 avril 2023 a, loto Pòdepè kontan antre avèk yon nouvo pwobabilite, nouvo kominezon kote gen 95 pousan chans, 96 pousan fwape nèg yo maten an. Ou menm ki ta fè pati VIP loto Pòdepè a, wap make plis 1

Dezyèm lo a. Ou menm kap fè konesans chanel la nou dou byenveni ou lakay ou ouvè kò kale kò chanel la se pou fè sov la vil. Lò pon link chanel sa ou lage l sou TikTok, Yahoo, Instagram, Twitter, li fè nou byen. Paske si chak moun ban nou 5 pataj, si chak 5 pataj nou jwenn yon moun, 2 moun ki abone, n ap avanse.

Mwen 45 26. Toutou kat ki santi bon. Ok. Mwen mande pou pataje, de nou pataje, de nou pataje sou renmen Ayisyen Parèz ou. Ase mwen rete kwen nou pa renmen Ayisyen Parèz nou. Si nou te renmen Ayisyen Parèz nou, si mwen gen 50 moun ki gade yon videyo, mwen tap jwenn menm 25 like. Gen fanatik yo pa vle like menm. Gen lè loto pòdepè, yo pa renmen sa loto pòdepè ap fè. E si nou pa renmen sa nap fè, sa map fè a, nou ka dim nou pa renmen fèl epi nou pa renmen sa map fè a epi m fon lòt bagay paske Doctor Paul Luther gen anpil aktivite pou li fè. Gen anpil bagay li konnen li ka fè, ou konn sa m di w la. Sa vle di sa son tan m pèdi pou m fè kalkil pou nou, pou m pote konbinezon pou nou. E m rete kwè nou ka pèdi yon tan pou mwen tou pou nou banm yon grenn pataj. Nou pap pran 5 minit pou nou fon pataj. Pou nou mete yon like kòmèm yon segond wap wè Ok Pa gen yon deba sou sa m konnen nou renmen loto pòdepè loto pòdepè renmen nou sak fè map goumen Lèm pote yon grenn maryaj pou nou kèm kontan kèm bat fò Lèm fwape yon grenn maryaj lèm fwape yon loto 4 nan mezanmi ou paka kenbe m nan Lèm fon loto 3 sou chanèl m sou vip m nan kèm kontan paske m santi fanatik yo genyen paske tout pwopyetè bank gen machin yo gen bèl kay yo gen gwo oto Mercedes, Cadillac, Hilux, pakèt gwo machin yap woule. Pi moun kap jwe bolèt ap yo ye. Ase de fwa ou fon premye lo e pou te ki tan dwe pou te ki tan dwe faktè a. A la koze sa papa. Men lò fon grenn loto 4 pou yon do lò pou 5 pèso.

nap mete plis kob sou sa epi apre sa met yon bagay sou male abòne pataje kite yon like mezanmi edem a like yo mezanmi oh mezanmi mezanmi mezanmi nou fè lòt abòne vè kriye twòp wi epi male nou salye loto pam 100% ti tato 509 fan briwi nimewo emano nimewo tv fòm 77 ok pase avèk abòne moun sa yo moun ki gen 10 15 ponyèt Se kap bay pase tou dènye mwen mwen Bouwi bay 6 lo. Bay 3 lo New York, 3 lo Florida. Men apre sa dèyè answit li vin bay 5 lo. Loto pa m kap fè on semèn la bay maryaj. E mwen lo nimewo TV menm kap fè 5, 6 lo. Kap fè nenpot 7 a 8 lo. Pase yi fwape Georgia, New York, Florida. Sou pou kwa abone avèk chanèl sa yo pase.

Se te frè paw, fanmi paw, loto paw de pè. Nap pwazye wi. Map goumen pou m pote yon loto 3 pou nou pase yon loto 4 pou nou. Ay semèn nan baka, semèn nan komanse. Jodi ki jou? Jodi ki jou? Jodi lendi, demen madi. Madi, semèn nan baka fini pou m pa fon loto 3. Mwen k di sa. Ok, male bye bye, tchao.